Ou anvi fè tchyas pou li?
Pa konnen, banm yon senaryo. Ok, ok, mal baw yon senaryo. Baz, ou gon, ou gon barbeur baz? Ou gen demwazèl sa ki antre nan, nan, wap tande, wap, wap tande Samantha? Yeah, mwen tande w. Ou gen demwazèl sa ki antre ki vin fè sousi l bro. Lè demwazèl la antre, ou wè yon bèl timoun trè nice, byen kanpe, trè anfòm, epi byen rapid, pandan wap fè sousi l lan menn eseye konvenk li.

Eee bib pranm on ti twa sou sim tou piti
ok m pap fè gwo ba gran choz ladann ok
bon ok sa pap epi pou sa cheri sa
m pat tande w non li te on ti jan koupe kisa
si ou kapab chita pou nou cheri sa. Yeah mwen komanse
ok anba son an Mesye Ben.
Hi Ben mwen mèt komanse
ok donk e pou la premye fwa ou vin isi an? Wi paske m pa fè sa souvan.
Ok.
Jiska yon 3 zè. Ok, m panse ke w ap rete kliyan kanmenm paske w ap jwenn sèvis. Humm, petèt.
Ok, anpa san ou gon bèl sousi. E m felisite w pou sa, yon bèl zye osi. Mèsi. Ok. E ki kote w ap viv? Mwen Santo Domingo. Ki kote nan Santo Domingo a? Nan kapital la. Ok. Nan Santo Domingo.
Ok.
Donk, nou deja prèske fini. E m ta vle ke ou rete kliyan. M pa konnen, èske w al gade nan miwa, èske tout bagay ok, èske w santi w konfòtab? Pa de sousi non. Yeah mwen renmenl mèsi.
Ok pa rapò kew renmenl eske ou pa gen pwoblèm pou rete kliyan ou ka pa siwè nou ankò? Yeah m kapab fè sa wi sim gen okazyon espesyal map fèl m ka vin fèl ankò.
Pa rapò ke nou toujou bizi isit lan nou pa ta vle lèw pase pou vin pran nan chita tann nou e pa rapò ke nou kapab okipe. Ou panse gen yon lè ou kapab retounen, ou rele nou pito davans pou asire plas ou pou lè ou vini ou pa pèdi tan. M pa konnen èske ou ka gen, m ka gen kòdone ou pou n pale konsa lè w ap tounen wa rele nou? Yeah, sa k pase chri m pa rete nan zòn nan paske se se pase m ap pase byen rapid mwen wè l m di ban m kouri fè sousi m lan pou m ka lè m vwe lakay mwen m pa nan fè sa ankò.
Ok. Bon etan done ke ou jwenn sèvis, bon se sa ou di, men m panse ke si tout fwa ou jwenn sèvis ou ap anvi tounen. But pou tounen, m di w deja, nou deja konn bizi isit lan, m pa vle ke lè ou vini, ou chita, ou pèdi tan, but nou ka fè yon echanj nimewo pou lè ou tounen.

E gen nimewo met pou nimewo.
Bon nou fè sa isit la bon pa kode yo nenpòt lè wap tounen wap rele nou fè nou konn sa poun jere sa pou ou ankò. Nou pa gon ti kat nan biznis lan m te ka sere ti kat la.
Men non nou pa bay kat non. An pase dèk an ti kat ki gen Instagram on paj biznis lan. M ta pase pou ti kat la si w te gen l. Non sak pase biznis lan se yon biznis ki fèk kreye sa vle di gen bagay nou poko aranje ladan l parapò ke ou se kliyan m m ba w yon sèvis ou satisfè de sèvis lan nou ka fè echanj nimewo kanmèm.
Non ou pa bay m nimewo m konsa.
Ok but ou pa ta renmen retounen vin pran sèvis isit non?
E si l nesesè map fèl men men m pa rete kwè map pase bò isit nan zòn sa fasil.
Menm jan w pase jodi a ou pat panse si w tap pase?

Sa paske w pa ta touye ki fè w pase jodi a. Nenpòt lè w ap pase ankò, ou kapab rele nou epi nou jis fè sa. M pa vle twòp entimide w, m pa vle twòp rete sou sa ansanm avè w sèlman, mande w nimewo 10 dat, bon se yon sousi w te vin fè kanmenm ou fini, m vle kite w ale, m pa vle twòp deranje w.